Dpèfèk anonse ke l rejwenn nou, men Dpèfèk te sipoze deja nan premye anons lan. Rakonte nou pwosesis kreyasyon ekip la. M pale avèk Reji. E apre sa m pale a Stiv. Stiv di, Bon, ou menm e frè m ou ye. Genlè nèg djakout yo te tcheke Stiv pandan pwoblèm yo la. Apre misye tounen ankò? Yeah.
Men Stiv di non, li p ap tounen. E kounye a, li eksplike m sa, li di m, Kòm ou menm, ou se frè m. Se ou ki mennen misye nan djakout dayè. Wè, depi lekòl nou byen.
Kòmsi m te lekòl Collège Nicolas Copernic, Stiv te sou Lalu an. M konn sot lekòl, m ap pase Prensip pou n al nan repetisyon ansanm. Sa vle di nou byen lontan. E misye konn defo m, m konn defo l. Li konn kalite m, m konn kalite l. So. Misye di m pap gen pwoblèm pou m fè djaz ansanm avè w dayè mizik se zanmi k fè mizik m pa gen pwoblèm ou ka fè m yon bagay m fache apresa m ap just relax sa se te mwen menm Save e Ti Reji epi m di se kòmsi James poko lè m di James se D-Perfect so si l poko pare n ap pran l sou wout paske nou bezwen misye nan band nan paske misye se yon ti jèn nou bezwen jèn vin anvayi djaz la nou pap vin pou lapè non Carel. Bon ou yo komanse la. Nou pa vin pou lapè.
Lòbèy wap fè la, ou pa nan lapè ditou mouche. Ou wè djaz sa li pap vin pou lapè. Se konn djaz kòmsi pral gen dezòd ladanl. Ou wè avanm vin nan entèvyou ou, avanm fè entèvyou avèw, staff mwen konnen. Ou konnen. Si yo pat dim vini m patap vini. Ok so e. Lè nou kòmsi nou di fò dipèfèk la lap bon pou nou pase misye se ti jèn li ye gen anpil ti jèn ki renmen misye epi nou te kòmanse nan ale epi nap chache non djaz mwen masiv nou vin jwenn fanmi nou di fanmi an bèl wi men lèm di reji sa reji di fanmi an men reji an toujou gen kou anba menl li toujou gon dènye kou li di. Sa w panse de ekip? Ekip. M di ah genlè fanmi ap koule wi. Ekip la fè sans. Epi ekip la tou m wè ekip la bon. Dwòl de koensidans, kanaval la te gentan gen bay pati match foutbòl la wi. Wi. Se depi ane pase m te fè kanaval sa matire.
Men pati sa se pati, s on pati m sonje m konn fè. E ti pas si ti pas dat epi n di n pral fè n ap mete l nan kanaval Regi e Regi pati Regi e mwen k vin a antèn mwen vin a antèn nan m vin avèk e e mwen m a Regi vin a rabòday la e tout pati kibò kibò te m vin avè yo se mwen a Regi k fè kanaval la. Nou pral pale de sa talè kounye a nou pral rete nan fòmasyon djaz la donk so so far Steve m anvi vin sou sa. Poko poko Steve K Regi D-Perfect ou menm. Se kanaval, li evidan ke n kapab fè l konsa. Kounye a, ki kòm, ki, ki fòma band nan pral ye? Èske ou pral nan fòma menm jan a Djakout? Èske ou ap vin a Djoum Machine? Reji pap jwe, Ki lòt Reji pap mizisyen sou ke w pral stage, genyen? Reji pap sou Ok, stage. kòman, kisa k pral fòma ekip Ban m la? ba w fòma ekip la.
E 2 chantè yo devan, m ap, m ap dèyè a kòm backup, Ou ap toujou fè sa w te menm konn jan m fè konn nan fè a, Djakout menm la? jan m konn fè l la. Gen moun ki panse m te bezwen fè djaz pou m al chante devan, m pa janm gen foli sa. So, m ap ret sou tanbou m. Si m pa t, si m pa t jwenn yon bon batè, mwen k ta pral jwe batri. Kòm mwen jwenn yon bon batè m pa oblije jwe batri paske se batè m ye. M te ka chanje bay yo sou moun yo e lè sa yo ta pral wè lè w bè yo ta pral di ke E m di nou sa deja, m fèt a tout diplòm mwen. Bondye ban m diplòm mwen depi nan vant manman m. Ou renmen ri Carel? Ebyen m ap fè w sispann m ap fè w sispann twit tande. Koupe tout dwèt ou nan twit twit twit twit ti Marco scoop.
Wi ka. M konnen, m konnen cheri, m konnen. Ou wè lè m ap kòmanse emisyon an kòmsi anpil emosyon m t anvi kriye.
Se paske m konnen m renmen djakout, m renmen djaz mwen but m pa kapab ankò. M vle, m vle fanatik k ap pede ekri sou rezo sosyo k ap ban m tò yo, please ou pa p, ou pa p avèk yon moun nan kay k ap, k ap kòmsi k ap mal viv avè w pou w rete ladan l. Si w rete ladan l, w a renmen tèt ou. Men Touchab, tande. Mwen menm, m m pa la avèk de twa moun an nan Djakout e m t on ti jan enkyè pou yo pa rapò a kanaval. Moun yo di m poze, djaz ap kontinye, se tankou kòmsi, jan w di an, yo yo pa reyalize ke ou t on pyès enpòtan pou yo oubyen yo yo yo pase yo de ou menm e kounye a y ap fikse yo sou on Djakout aprè Shabba. E sa vle di yap fè wout pa yo ou menm wap fè wout pa w. Bon se sal sipoze ye wi Carel. Ekip la kounye an kanaval sa e djakout se di se kanaval ane pase dayè yo lage vèsyon ane pase a epi ou menm ou fèl pou kiyès kanaval la Shabba? Non kanaval se kanaval mwen menm avèk ti reji se mwen a ti reji ki toujou fè kanaval djakout e lèm diw fè kanaval djakout lan de la tèt o pye depi nan kòmansman jis nan fen nèg yo annik vin tande epi m di w jwe jwe enstriman.
M te ka fè yon lòt mizisyen jwe tou paske sa se pou mwen l ye. M ap kite yon kay, m ap kite fanm. Mwen m se yon move gason byen. M kite yon fanm, m pran kalson, m pran bòt mwen. M pran tout bagay nèt m ale. E konsa m fè l wi. Bon kanaval mwen pou mwen, ou enpoze m pran l. M te fè l pou ou. Kanaval pa soti. Pa gen kanaval te gen pwoblèm kriz politik, kanaval pa fèt. Men kounye a, Si nou te Kom si an amoni. Nou te sil anndan ekip la avè nou. Ese ou gen fichye yo. Oh tout fal nou nan men nou. Ou paka di kanaval pou ou fal pa nan men w koman kanaval pou ou a kanaval paka pou ou ok so si nou te an amoni komsi pat gen pwoblèm ou ta pral benefisye de kanaval sa ou tap benefisye de shabba men m paka kite w m al fè ekip pa m m al fè djaz mwen epi pou m ta kite sa m fin yow wè bagay antèn sa. Fòm esplike moun yo janm jwenn antèn nan wi. Rakonte.
Antèn sa m fin jwenn nan pou m ta kite l pou nèg? Ah monchè, pandan nou pa banm refren, gade, pandan m kouche bò kot madanm mwen m ap enpoze l dòmi, 2 zè di maten ide a vini wi. Antèn, ou konnen ou pa bliye si gen moun bò kote w, w ap chache jès la, antèn an, antèn an lè, pipi, pazi pipa, antèn. Madanm mwen fè, Humm, humm. M leve m bay chanm lan m al nan salon. Epi fin chache ti ide sa a kap byen pase la a tout kote epi pou m te kite l pou nou mesye.
M pap ba nou manti, kanaval sa a pa gen moun ki fon koral ladan l. Nou fè tout bagay, menm chante a se Siddhi m te ba li pou l aprann li pou l vin fè pati pa l la. Epi apresa m pa la, si m pa avè nou ankò, m pra fè m bak, m retire vwa ou, mete vwa Steeve K. Dpèfèk, Shabba rete, epi baton chokola.

Bagay sa pral kraze chant bass. Bon men m tou di nou sa, bon m kòmanse fè djòlè kounya. Ou wè sa Shabba te konn fè nan djakout sou chant bass yo? Poko anyen. Sa yo pa t anyen.
Pase lè w pike m, ou fè san soti nan tout kò m. Wi men kounya, kounya n antre anndan kanaval la. Ou pa pale de djakout nan kanaval la. Non m paka pale de djakout.
Si m pale de djakout e kòmsi m pral pale a tèt mwen. Wi men kounye a sa vle di djakout pral pase jan l pral. M pa konn sa djakout pral fè li menm. Paske djakout kounye a m sèten ke èske y ap kontinye polemik la avèk T-vice oubyen y ap vire l sou ekip. Sa se sa se chwa pa yo men ou menm ou fè chwa. T-vice ki se advèsè pa w. M te ka gade, ou wè kanaval mwen an, m te ka pa met polemik ladan l. Paske kanaval mwen an s on kanaval menm si l pa gen polemik li bèl. Men, yow m gate, gon nèg ki rele Carel Alexandre ki gate m nan djakout mizik. E gon kredi m pa bay, fò m bay Carel Alexandre kredi sa tou. M p ap di se nou 2 an k fè kanaval djakout sèlman. Mwen menm, Carel tou paske Carel li menm.

Oh! Banm sou bòl!
Jazz ou poko gen menm yon mwa.
Banm sou bòl! M te mèt te gen yon jou m ap gen cha. Banm sou! M kanaval mwen an! M fè ka, banm sou bòl! M fè kanaval mwen m pa just di paske m se zanmi X, m zanmi Y pou yo banm cha. Mwen fè kanaval, moun yo wè kanaval sa merite cha. Ou konprann?
M sou konka, e mwen k kòmanse kanaval la. Ou konn wè lè yon mondyal kòmanse?
Argentine Brésil poko jwe. Manick lage kanaval mwen menm anpil diaspora wi kounya ap fè ti kè yo pou yo antre nan kanaval la. Ekip la a se bon jwèt. Nou pa vin pou lapè m diw. Ok. ansyen ekip la. Ou pale de Ti Mako ki se frè w kòm manager, men rès ekip la, ki relasyon Koke pa avè l? Depi lè yo anonse ekip la? Depi lè yo ban m sanksyon an, pa gen youn ki ekri m.
Ni menm, ni nèg ki fè gig yo. Lè m di gig, se nèg ki pa mèt djaz yo.
Youn pa ekri m.
Sèl Alex m kwè ki te rele m.

Lil valvoline cheri tande moun yap di mal avè kote pou mwen yo te mal avè yo. Se ou ki te konn vin ak sponsor sa yo nan djakout. E mwen k vin a bakara nan djakout bakara se sponsor ofisyel mwen. Donk ou kite yo ou kite yo 2 bra balanse la kounye a.
Non yap jwenn lòt ap gen lòt chaje sponsor nan peyi a. Ok kounye a djakout se djaz ou ou pa nan ekip an di ke an di ke ou te retrete shaba retrete Li pa nan djakout ankò Kòman ou panse djakout Yap peye yon kòb pansyon Bay djakout yon konsiltasyon Kòman ou panse djakout ka abòde kanaval la kounya Bon Se djaz ou toujou di sa Ann ale Banm di w bòl M di w pale de ekip avè m m wè w cho Non ann pale de djakout nou pral sou ekip Kisa wap di E nan ekip m jwe kounya Ann pale de ekip cheri Ki konsèy wap bay djakout pou kanaval la Bon banm di w Menmsi Shabba Se yon nèg kòmsi ki te yon aktè, yon gwo aktè, yon gwo jwè anndan ekip lan. M kwè nèg yo ka fè gòl san Shabba. Ou panse sa?
Wi yo ka fè gòl paske nèg yo gen eksperyans. Men kounye a, fè gòl lan, fòk gen pwodui ki pou fè gòl lan. M swete nèg yo kòmsi pa kouri fè emosyon. Epi y al sòti nenpòt bagay. M pa ta swete sa pou yo. M swete nèg yo travay, pran san yo, chache moun ki konn fè kanaval tou. Enben se sa, yo pral oblije chèche yon moun paske Pouchon pou kont li avèk Polo petèt. Non Pouchon a Polo pa nan kanaval. Sa se klè. Pouchon a Polo pa nan kanaval. Y ap y ap tcheke yon moun kanmenm pou fè pakou an avè yo. Ok. Èske ekip lè l lanse p ap gen pwoblèm pou jwe ak Djakout? Oubyen èske n pral rive nan chak moun bò kote pa yo e n ap fè chalè a monte jiskaske n fè yon gwo bal? Bon, nou pa, m pa, m pa, m pa, m pa ko, m pa ka, m pa ko ka di w anyen sou sa. Sa se staff mwen, m gen yon staff, se moun yo k ap deside, e pa mwen k ap deside. Pa gen pyès mizik ke w te kòmanse konpoze pou Djakout? M te genyen. Ki pral sou ekip?
Non, yo, m te genyen wi. Yo, of course, m te genyen. Ou travèse avè yo? Yeah.
M gen yon mizik ki pete, ki rele Pete Boutèy, m ta pral bay Djakout, nan ekip la l tonbe la.

Yo gon moun yo envite ki pou vin chante sou mizik lan. Donk ou pa t okouran ke yo te envite Roody? Non, m pa t okouran.
Se apre lè m rive nan stidyo an, lè m di, Pati pa m nan, e ban mwen l pou m ka al refè l. Epi yo di ou pa p chante? Yo di non, e pa ou k ap fè l, yo gon moun yo envite sou mizik lan. Anvan sanksyon an? Anvan sanksyon an.
M sil jwe tanbou m, epi m vire do m m ale. Waww!
Ok, an n pale de ekip kounye a. Ki lè w vle fè grann premyè a? Menm si ou pa ko gen dat, men ki lè w panse ke grann premyè djaz la kapab fèt anvan?

M di yo tann poze tempo relax. Sa e vre ou fè djakout wi hahahahahaha.
Kote m soti. Bon m ala kanaval sa sou menm bagay li.
Oh non! Ou konprann? So, m pap ba w manti Carel. Se premye fwa yon djaz sòti nan yon sebèn epi l fè tout enpak sa. Nou bizi rezo sosyo. Se ekip ekip.
Brother m sot Okap la tout moun ekip ekip ekip yo m pa janm wè bagay sa. M rive nan airport la yè mwen jwenn yon nèg ki poze m kesyon sou ekip sa m panse de ekip m like what epi m bay opinyon pa m so yeah. Men ou menm ou la ap tweet tweet tweet tweet. Non mwen m te bezwen konprann yon seri de bagay paske pou mwen menm. Se sa pou w te konprann. Jan m di lan, sa k rive a tou dwe antre nan fonksyonman djaz. E m kwè ke ou byen di l, li pa fè oken sans ke ou gen de djaz ki fòme kote ke chak moun ap touche menm kantite kòb la, epi genyen on moun k ap bay on efò an plis parapò a on lòt. Jisteman. Sa vle di. E m pa janm gad sou sa. Non, mwen Matiken, je pa janm gad sou sa non. Enben, sa yo se de bagay, se de bagay ki enpòtan, nan sans ke djakout te dwe. Kanaval tou wi. Enben vwala, djakout. Kanaval ou wè tout lè m sou cha m ap. delivre nèg ap kale kò yo sou cha a e menm kòb yo touche avèm wi sa aprè m vin dedouble m vin bal menm kòb avèm aprè defile 3 jou gra a lè m dedouble pou m mande pou m touche kòb anplis li ka fè kont m bay vag m koule anpil wi m di w m koule anpil so se nòmal nenpòt moun k ap travay yon kote Depi moun nan pot yon bagay anplis pou ekip lan, fòk yon kòb anplis li touche. Pa gen sa a nan djaz, an touche menm kòb epi pou kisa tout pwoblèm sa a, epi n pa ka bay respè a.
Mwen m sipoze, m sipoze, mwen menm petèt konsèy m ap bay pou lòt nenpòt ki lòt djaz oubyen ki ap fonde sou sa, pa gen pwoblèm nan gig, piske tout moun sou sèn y ap pèfòme, pa gen pyès pwoblèm. Men si genyen konpozisyon anplis, si genyen de moun k ap vin avèk de bagay anplis pou fè ekip la bèl, li ta sipoze. Men sa k pase, kòm nou pa touche menm kòb. Nou kòm nou touche menm kòb lè nou lè n sòti album kounya Reji te vin mwen menm tou a Rejine te di bon kounya lè n fè mizik nou Nap vann nan djaz la mizik la?
Nou pap vann djaz li non lap pran mizik nou mete sou iTunes paske m konn lè m fè Oh epi nap touche kòb la nou menm Ofrans lè m fè lè m fè kòmsi lè m fè mizik pa m mwen wè ki kòb mwen fè sou iTunes avè l lè m pou kont mwen men si m fè l m pa touche yon kòb anplis nou touche menm kòb avè m. Epi nap touche sou mizik lan m fè a sou iTunes. Pito m pran mizik mwen m mete l sou iTunes, Djakout ap benefisye de li nan bal, bagay sa yo. But nèg yo pat dakò.
Ok.
Kounye a lòt bagay, pandan w pale de mizik, e sa se kesyon ke m te anvi poze w jisteman lè m ap kalkile kisa ekip la kapab vle di. Ou gen Steeve Khe ki super varye, Steeve Khe pa sèlman yon chantè konpa. Ou gen D-Perfect ki super varye menm bagay tou. Ou menm ou te pran de wout, fè de bagay diferan. Donk ekip la pap konpa sèlman. Non.
Nou ka ap jwe yon sware la. Epi n lage 4 konpa. Epi siv la gon bagay on on rege baw epi e sa w tande a di fèk la gon on kris bòn anndan an. Se konsa n pral fè l la. De seri de salsa bay vil bay Marc Anthony k pral tonbe. Pwoblèm.
Èske w panse w vin bay lòt djaz ki te sou mache a pwoblèm? Bon m pa konnen mwen menm. M pa konnen. M pap vin pou lapè.

M pa kwè gen moun anndan Djakout ki renmen Djakout pase Shabba. Jiska prezan.
Jis kote map pale avèw la.
Ou di ke ou rete pwopriyetè djaz la. Nan ki sa vle dire kisa? Ou pral mande yo kont lè nan jou kap vini la yo oubyen? Bagay sa yo e avokam kap jere sa. M pat met tèt mwen deyò e nèg yo k medem deyò nan pwòp biznis mwen an.
De sa fèm di w mwen rete on mèt djaz. Wi men si yo te jere Ti Reji konsa yo pap jere w byen non tou non plis frè. Bon Ti Reji li menm pa fè Ti Reji vag mwen m pap vag. Ou pap vag?
Non. Ti landeng lan pap vag. Oh li fout.
Hay hay hay hay hay hay. Konnen w gen Djakout mizik, Djakout number one, ekip. Epi kanaval la li menm li pral fèt. Videyo monte nan ou te gon photoshoot wap fè photoshoot. Sa se photoshoot nou tap fè. Ou konnen kòm se pou pou kontra kap rele nou fòk nou gen fòk nou gen photo bae free ki ap lage monchè. Mondyal jwèt nou kap fèt la bae fashion kap vin la tou wi. Kounye a tou, mwen reyalize ke ou pale de ekip ou, ekip ki nan ekip, nan sans ke ke l te nòt de près ki ap soti, jan ke n ap jere rezo sosyo, eksetera, jiska. Nou gen moun, tankou pa egzanp, nan staff management nou, m genyen Moschino, m genyen Stéphanie, m genyen Stéphanie Douyon, m genyen. E kòm e nan kominikasyon m gen e Jesi. Ke misye ki ekri nòt yo. Konseye nou se Carel Alexandre. Ok.
Avan nou fè yon bagay kòm si tout bagay. E mizisyen kiyès ki pral jwe nan djaz la si w kòmanse pale de 3 moun?
Non nou gen tout mizisyen nou deja. Sa vle di nou pa vle. Kòman fè gen tout mizisyon? Se Shabba sa pa fè 2 semèn non men. Donzo Paul, depi m te gentan kanpe, depi m te gentan pran non ekip lan, fò m chache mizisyen. Fò m tcheke nèg ki pou jwe. Epi ou konnen tou. Èske w te pran 2 nèg nan 2 djaz? Gilad? Ou konn konbyen kòl m resevwa pa jou? Mizisyen kap rele m. Ki di yo vle se vin nan ekip la. Yeah. La ba pro Haiti. Ok eske ou gen de neg ki dan jazz ki pral kite jazz pou vin jwenn ou. Non m pa fè sa. M pa pran neg nan jazz neg. M pa fè sa. Ou konn poukisa m pa fè sa? E pou m pa pou m pa pran kou sa tou paske sa w fè se li wap wè. M chache ti jèn kòmsi ki gen neg ki poko parèt menm men yo gen talan m vin ansanm avè yo tankou Leroy beat. Misye sou kibòd depi maten anpil moun ki pa konn Leo Abit men son pitit ki gen anpil talan Mwen renmen strateji sa.
Yeah misye son nèg ki sòti Gonayiv m gen yon lòt ti pitit ki rele Edris misye son gwo gitaris Ah wè?
Yeah misye gen 23 zan. Donk ou pral prezante men kounye a ou pral prezante nouvo moun nan ekip la. Ap gen anpil nouvo moun.
Ap gen moun vizaj ki koni ki pa nan djaz men ap gen anpil nouvo.

Non. Wè sensèman. Ou konnen lèm sou tèt chanm pa jwe. Wè wè wè mwen menm mwen menm mwen menm mwen pa ka tann pou wè kòman ou pral delivre. Wè okay m te gen lwa kanaval ki te monte m epa lwa kanaval kap monte m sou chat bass sa ane sa. Sa pi rèd ke lwa kanaval. Hee bon. Antouka ou se pi bèl bagay ki rive kanaval lane sa. Thank you. Non of course ou se pi bèl bagay ki rive kanaval lane sa nan sans ke 1 kanaval la fèt nan konjonkti ki difisil ane pase pat gen kanaval donk moun yo pat nan anbyans lan e ou konnen ou pral kreye atraksyon. M sèten ke kelkeswa of course T-vice, Djakout rete gwo djaz, Kay, Vibe, ou you name it, Rockfam, Barikad yo toujou rete gwo djaz. Men an menm tan tou se pral ou menm ki pral atraksyon. E anpil moun pral wè w e gen anpil anje la. Èske w santi presyon sa sou ou?

Djakout papa! Tout nèg konn ap dòmi lè kanaval, malgre m pral monte cha a, tout samdi m anba wi, m ap make sure tout bagay kòrèk sou cha wi. Samdi swa wi. Konn gen son nèg yo ap di m, al dòmi men, van pa bon pou ou, bagay, m rete, m konn sot, m konn sot nan, toutan son poko fèt, kòmsi fèt. M konn sot nan cha l konn katrè di maten, m ap kite anba pandan dimanch m pral monte tèt cha wi. M ap, m make sure kòmsi son, son faytè m ye, m vle sa k ap fèt lan fòk, fòk li kòrèk, fòk li bon, men ou pa bezwen pè bwòdè.

M sot Miami m pase okap m pran vòl ki soti Miami okap epi m pran ti vòl m antre la a pòtoprens wè so jan map di w lan m remèt tout bagay nan men nèg anlè a nan men Bondye nan syèl la ou wè tout sa kap fèt la yo li pa lòt e Bondye nan syèl la men se pafwa tou se kè w depi w gen move kè depi w se moun m kwè tout moun ki konnen m kap pale la Ki konnen m yo konn ki kè Shabba genyen. Lè w gen bon kè, Bondye ap toujou ouvri pòt pou ou. M pa janm rayi moun ki bò kote m. M toujou m toujou renmen Carel, ou wè si m tankou m nan lari an la m wè w sou yon dènye Mercedes, m ap kontan. E pa kòmsi m ap jalou pou m di kèt apa misye ap woule Mercedes m ap woule sa. Non, m ap kontan, m ap santi kèt m gen yon nèg ki nan sektè m nan ki nan menm ba kòmsi. Non men ou menm, mwen wè m tou, ou s on nèg. Ou son nèg, ou kite m di sa pou ou, ou son nèg ki super modeste tou. E pandan map pale de Mercedes sa, ou konn istwa ke m konnen, ke yo ofri w Mercedes, ou di m pa gen pwoblèm mwen menm map woule yon ti Kia. Map woule ti Kia, m kite m woule ti Kia m, yeah. And that's what it is.
E sa yo se de bagay ke petèt anpil moun pa konnen de ou, e m panse ke imilite w nan jan ou viv a moun an patikilye se sa ki ap definitivman fè w yon sèl moun. M gen yon pakèt moun ki di m yèswa sou yon forum, Yo di, sou Aton Alèz. Yo di m, ou wè ekip ki anvayi tout kote la? Se ou wi Shabba. Ou gen anpil moun ki renmen w. Se paske kòmsi ou ka, gen moun ki konn ap di ou awogan. Wi m awogan. M pa dakò moun pale nenpòt jan avè m. M pa dakò moun fè m nenpòt bagay men m se moun ki konprann moun. M renmen moun. Nèg yo ap di se paske ou renmen moun, ou toujou, ou san konplèks, ou toujou ap bay baz tout kote. Si m monte New York fò m fò m gen yon baz m al bay anvan Djakout al jwe. Fò m oubyen nan yon barbershop. Miami menm bagay la, West Palm Beach menm bagay la. So m gen anpil zanmi, nèg sa yo depi gen yon bagay kote m fè y ap fè dèyè m. Ou wè sa m ap di w lan? But. Kisa map di? Map just di m swete Djakout bòn chans. E fò nèg yo fè wout yo. Nèg yo gen pitit, yo gen madanm. E m pa ka vle kòmsi pou pou tout bagay mache pou mwen epi pou bagay pa mache pou nèg yo, m pap janm wè l konsa. E m swete nèg yo bòn chans. E ke djaz lan kontinye but mwen menm, m fè wout pa m epi map map map map kontinye avèk ekip. That's set man.
Shab, bon siksè man. Mwen menm m map tann. Lè m di w map tann nan, map tann pou m wè w kap pase. E Jan w konn abitye fè l la e ou gen kanaval pou sa, kanaval la solid e e monchè konpliman. Jan m di w lan ou se pi bèl bagay ki rive kanaval ane sa. E e m alafwa di l antank animatè radyo men kòm manm komite kanaval la tou. Nou pale de ou. That's it.

alèz. Ou wè semèn sa a m dòmi on je fèmen on je ouvri. W ap veye.